Yon lò vin sou lò panse yon ti fanm kap vini ti moun wi apèn 19 ans lè misye ap vin sou ou panse son ti fanm kap vini epa fanm li ye non ooh epa fanm li ye ti gason li ye m gen ti video misye ak ti zam mwen chak tan m bliye paske m pa sou m pa nan vin pale de misye men poum ka montre nou yon reyalite. Hein ebyen tande byen non men misye aktyèlman la li te lage pyel wi e misye tal repiblik dominikèn li te bezwen retounen e m tap veye misye sou fwontyè a wi m gen anpl anpil filati pou misye men m pa konnen lè l genlè byen benyen epil pa vini jou a li tap anba kòd men l te ka pa la ankò pase l te pati l yon ti fanm tou ansent nan mache a bèl ti fanm wi tande byen. La police men kote pou ale. Men nèg ki chèf site doudoune nan men li. Nèg ap gad sou ekran. Epa moun wap pran wap arete oh paske yo sot kwadèboukè pou yo rete ap di kel te nan touye timoun yo. Men kote pou ale pou jwenn site doudoune. Men li. Toro wap gade la. Dayè m kwè misye menm se ta vin yon pastè wi. M kwè sa wi. M kwè papa misye e pastè wi. Jim Kerry Hilaire Dominique Jim Kerry e konsa misye rele wi Jim Kerry Dominique Hilaire alyas Dominique. Atan la police kap vin anba kod anba kod tonbe anba kod se misye ki chef li depi le debut lè w kwaze a misye wap panse son ti frè legliz dayè misye pa awogan si misye ap pale avè w la wap panse son nèg kap preche w levanjil. Dam do m kwè papa misye se pastè. Gade epa nèg ki leve jisteman nan deblozay. Eben depi kèk tan tout lè y tap kòmande kòm premye chèf son fake premye chèf tout kontak se misye t gen yo misye rele Dominique. Se misye kap kòmande site doudoune. Sa vle di ke timoun yo ki mouri, dam nan k mouri an, premye nèg pou al kestyone se misye. Majorite kidnaping kap fèt nan Duval, pou yon nèg kap sot lakay li nan Duval 24 la, misye annik travèse, yo pran misye ak tout machin li wi, nèg nan Remy pranl, kidonk nèg Dominique ki pranl, misye wap gade la. Paske ki sa k rive? Le fè ke lapolis te plizoumwen fè yon ti prezans atè a, nèg yo gen difikilte pou yo deplase al kidnape moun trè lwen. Kounye a, sa nèg yo fè? Nan menm site toujou nèg yo ap kidnape moun, nan menm site a wi. Nèg yo ap kidnape moun ki nan menm site Doudoune avè yo wi. Depi nèg yo li deplase nan lari a nenpòt moun yo jwenn ke yo yo pranl wi paske kisa k vin rive anplis gon pakèt ajanten ki rejwenn nèg yo konn sa vle di ajanten? Ajanten an se lòt sòlda k soti nan lòt zòn ki vin entegre baz la lè yo sot nan lari yo pa jwenn poul yo pran pay yo pa konn pèsòn e se sa k fè w wè katastwòf sa t rive marasa a wi.

Sou kouw ap manti al mande fanm nan. Fanm zanmi an wè lap chak lap joure m pou li al mande li. Al mande l lèl tap pale, lèl tap fè reyinyon, lèl tap pale nan telefòn a kiyès kel tap pale si se pat a misye. Mande li. Al mande l. Se misye ki gen tout kontak yo nèt. Sa vle di ke premye kote pou ale si wap chèche nèg ki touye medam yo se misye pwal fouke si w kapab dan misye son nèg ki tèlman pran pòz li rilaks misye pa janm mache ak gwo zam misye sèlman asire sòlda l yo anfòm li menm wap wè sou li yon 9 milimèt sèlman misye pa janm gen galil gwo manch sou li misye pa janm mache konsa. Sof si bagay la mare nèt, li ka aranje l. Men w ap wè misye toujou a 9 milimèt li sou li. Epi li asire l li jere espas kote li avèk sòlda gwo manch kenbe nan men yo. Misye tèlman s on nèg ki pa vle parèt, e sa k fè misye te panike lòske m te jwenn foto sa a. E lè sa misye tante pou l touye anpil moun li panse k ka ban m foto a. Podyab! Ou pa konn reyalite nèg.